Bonswa Felito. Bonswa Dave, bonswa lemond, mwen kontan mwen sou plato a aswè a, nou pral pale.
Felito, jodi an nou pral chita otou de anlèvman e retou de Kris, kisa nou dwe ansenye legliz la jodi a? Kisa nou dwe ansenye legliz la jodia? Ou menm ki anba live la kap gade nou, nap raple w ke nan emisyon sa nou pale de sa la bib di, nou itilize les prescrits de la bible pou nou analize des faits e se rezon ki fè la jodi an nou pral wè anlèvman Retou, Kisa legliz la ta dwe, kisa pastè nou yo, predikatè nou yo, pwofèt, evanjelis yo ta dwe ap preche jodi a? Men pou sa fèt, ann gade kisa Labib di ansanm avè n. Ann li ansanm 1 Tesalonisyen chapitre 4 vèsè 17 Li di konsa, Answit nou lè vivan ki sewon rèste, nou sewon tous ansanbl anlve avèk e sur dè nye, a la rankont di Senyè dan lèzè, Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Li di m ke nou menm ki rete vivan toujou, nou gen pou nou transfòme nan vèsyon kreyòl la, nan yon klenbèy, e nou pral rankontre avèk Mèt la anlè a. Sa se anlèvman. Men gon lòt vèsè ki se nan Actes des Apôtres chapitre premye si m pa twonpe m vèsè 11, Actes des Apôtres premye vèsè 11 li menm li di nou yon lòt bagay. Premye vèsè 11 Òm galileyen

Kisa legliz la dwe jwenn kòm mesaj jodi a? Tann retou Kris la oubyen prepare n pou n al jwenn li anlè a?
E nou di Bondye mèsi Dave dapre Dye fè yon favè li mete nan ou menm pou chache de reyalite e sou plato a epi nou pale reyalite sa. Donk, sa te ap chokè lavi m e kèk tan pou mwen te pale sa. Menm nan asanble ke mwen remache a, mwen te konn ap di, yo pa gen dwa ta di e yo pa ta dwe di Retou Kris. Retou Kris pa pou kretyen. E anlèvman de legliz ki pou kretyen. Nou pa pretann retou, n ap tann anlèvman.
Poko, ou di mwen, Retou Kris la pa pou kretyen? Non. Li pa pou kretyen jodi an oubyen li pa pou kretyen? Li pa pou kretyen. Li pa pou kretyen, retou Kris la pa pou kretyen jodi a e nou p ap tann retou Kris. Paske, menm jan l pale l di, Kris la ap vini. Men kounye a la nou p ap tann retou Kris, n ap tann anlèvman. Paske li di, vwa fò pou mò Kris yo leve. Apre sa, pou lè vivan, n ap tann mò yo leve, nou menm vivan yo, n ap transfòme, yo pa prale kite nou e nou menm pa prale kite yo tou. Nou pral rankontre Jezi dan lèzè. Li p ap vin chache nou, se rankontre nou pral rankontre avè l. Si m byen konprann, Jezi p ap desann sou tè a? Non. Donk si Jezi p ap desann sou tè a. Donk se nou menm kap deplase pou n al jwenn li? Nou pral jwenn li.
Wa wè la a, e yon predikatè alò prèske tout legliz toutan ap ansenye legliz la Jezi ap retounen. Dayè nou wè yo make nan tout mi, de pankat, vle pa vle Jezi ap retounen. Men, èske se legliz, ansenyan yo, predikatè yo, pastè yo ki bay manti oubyen y ap repete sa ki nan Bib la?
Gen bagay ke nou pa ka retire yo paske nou vin jwenn yo. Men gen ansyen pastè, pa egzanp, lòt gwo pastè yo mèt sou ki toujou ap di n kounye a si yo ta retire l nan asanble ke yo ap dirije a sa w konnen pèp la pral di pèp la pral di a pastè vin a yon fo doktrin l ap ba nou tout pèp la ap tann retou Jezi menm m te di yon bèje sa a bèje mwen mwen renmen anpil yon òm de Dye m di an n sispann preche retou an n preche anlèvman paske Kris p ap mete pye sou tè sa a pandan legliz ap viv pandan nap fonksyone men lap vin chache legliz ki bo dan lè dan lè zè sa vle di son moun ki te vin lakay ou dev premyeman pa gen de retou kris gen premyeman ezayi te di moun nan gen poul vini li mouri lale e lap retounen nan bèl wayòm ni De sa legliz ap avèl ok men. Poko poko poko poko si pou legliz la avèl fò yo te rankontre deja. Kwen jezi pap vin sou latè san legliz. Ebyen ok
kisa anlèvman vle di pou ou. Anlèvman an di pou mwen menm men sa vle di prepare map transfòme. Map kite vye kò sa e m pral rankontre Jezi. Se yon son. Pou mwen menm, map anleve. M prale avèk Kris. M pa konn depen de ki bò m prale avè l. Senpleman li di m ou prale. Li pral prepare yon plas pou mwen se pat vre l pa ta di sa. Gen moun ki di se nan syèl, se kote Bondye, mwen menm m pa bezwen konn anyen. Depi son twonpèt la sone. el vin chachem mwen transfòme ke m konnen m prale avèl ok men anlèvman an se tout kretyen kap prepare yo kretyen m pa di w potestan kretyen kap prepare yo epi pou nou ale rankontre jezi dan lèzè rankontre l api li prale avèk nou Nou pa konn kote nou prale? M pa bezwen konnen.
N ap raple w ke w ap swiv emisyon Au regard de la Bible. Ladan l nou analize de fè, nou fè de kòmantè au prescrit de la Bible, selon sa la Bible di. E, sou pwen ou sot pale la, m pa raple m nan ki pasaj li di l, men li di, e, si l pa t vre m pa t ap di nou sa. Nan lakou ka papa m nan gen anpil kote pou moun rete. Anpil demen. M pral prepare.
Yon plas. E lè m tounen, lè m fin prepare, m ap tounen vin pran nou. Wi. e map pran nou avèm. Kote ma ye a, se la na ye tou.
Donk, legliz la sipoze ap prepare l pou l ale kote Kris ye a. Nou pa bezwen konn ki bò. Nou pa bezwen. Nou pa bezwen konn ki bò.
E si l vle ale avèm kout papa? Depi l ale avèm.
Enpòtan se, pa kite l ale san ou. Pa kite l ale. Ok, Felito. Selon ou. Ki bi anlèvman legliz la? Bon, pou mwen menm, avan m reponn ou m ap fè yon ti entèvansyon, pou mwen menm, gen anpil moun k ap preche ki di fen mond lan oubyen tribilasyon an ap pran legliz sou latè. Mwen menm men bi pa m. pou mwen menm. Bi anlèvman legliz la, Jezi ap vin etire legliz la pou l pa pou gran tribilasyon an, pou yo pa pase anba gran tribilasyon, pou yo pa pase nan echèk ki gen pou vini an, ok, e sa fè l prale avèk legliz la. Pou mwen menm se bi pa m. Donk selon ou menm, Jezi ap vin retire legliz li a anndan peri anndan tan tribilasyon yo pou yo pa patisipe ladan l. Pou yo pa patisipe ladan l. Sa vle di legliz la pa pral gen chans pou l wè kote moun ap pote mak bèt, bagay sa yo. Banm di w yon pawòl.
Tande m byen bwazo. Si Kris t ap kite legliz la pase an pa krent tribilasyon. Jezi pa t bezwen vin mouri non.
Eksplike m.
Poukisa Jezi pa t bezwen vin mouri? Pase, pou kounye a n ap viv la nan tan difisil sa la, nou wè gen anpil kretyen k ap chite, moun ki te kwè nan Bondye, moun ki te bay tout li menm pou Bondye, e tan an fè yo kite wout la, oubyen anpil doutans de Jezi. Donk, gen anpil kretyen, bon, m pa kache di w nan, 50 pousan, Te ka gen menm di pousan k ap sove si yo ta tann gran tribilasyon an. Èske ou pral dakò, gen moun ki pral dakò pou yo koupe men l, pye l, ki fè pati kò Kris la, ki fè pati legliz? Gen moun k ap viv, se sou lafwa w yo legliz la wi. Se dapre ou menm yo ret legliz la, dapre adorasyon, dapre kwayans ou. Gen moun ki kwè nan kwayans ou. ki la toujou. E si w ta fè yon ti ratman, e moun sa prè pou l abandone. Ok? Y alò si si entèl ka tonbe? Vwala!
E m pral di w, Kris li menm nan son amoun, li wè si l ta kite legliz la pase anba peryòd tan sa a, legliz la ap chite nèt. Anpil moun ap kite sa. Anpil moun ap abandone. Men sa se ide pa m. Sa se sa m kwè.
E selon ti analiz ke m fè mwen menm, mwen jwenn anndan anlèvman, se yon pwosesis ki gen 3 etap ladan l. Paske selon sa m te li nan vèsè a, li di, a la vwa d'un akanj. Lè twonpèt la fin sone a, moun ki te mouri nan bra Kris yo, y ap resisite ki se premye etap la. Moun ki vivan yo pral transfòme ki se dezyèm etap la. E an twazyèm pozisyon, se al rankontre avèk Mèt la anlè a, nan nyaj yo. Kounye a, ki sa kretyen de nojou yo, lidè yo, pastè, predikatè, evanjelis, pwofèt, apot yo, ki sa yo ta dwe genyen kòm travay pou yo fè anndan legliz la la, nan moman n ap pale a la? Paske ou di m objektif anlèvman an se pou anpeche legliz la
patisipe dan lè tan de tribilasyon. Donk si se 3 etap sa ki gen an dan anlèvman, ki sa, ki wòl yon lidè evanjelik nan moman? Ta dwe preche de pou mwen menm. Se premye travay pou yo fè. Anseye pèp la la santifikasyon e la sentete. E dezyèmman, epi pou yo anseye pèp la Kris pap vin chèche yo sou latè. Kris pral tann yo nan dezè a. Pou yo ta mache patou di pou yo prepare yo pou anlèvman legliz la. Ke, banm bon ti blag. Si sa ta rive, admeton mwen m gen tan anlè, m anlè, m anlè. M ba, ou menm tou planifye w pou w ale. Si n ta rive anlè an n gade n wè nou on seri de gwo nèg tankou Makenson, Marco, Muscadin, e Amel Lafleur, ou ta parèt anlè a, ou pa jwenn Grégory Toussaint. Bon,
bon, sa se yon blag ou ban mwen. Dapwè, pou mwen menm, tout lè, tout lide sa yo ta dwe ale. Tout lide sa yo pa ale. Pou mwen mwen kwe, jan mako ye al, pou e pale l pou l ale. Men paske ou te dim, ou te dim kon sa se pa pou potestan, se pou kretyen. Kretyen?
Men e kretyen yo ye, Dave. E kretyen yo ye, sa fè e kretyen yo ye, ban m di w. E se sa fè kretyen yo, yo ap pale de Jezi, yo ap fè mirak, sa Bib la di a se li yo ap fè. Yo ap geri moun, yo ap chase demon, yo ap bagay men, ki sa ka enpeche yo ale dapre mwen menm? Mwen pa wè anyen ki ka enpeche moun sa yo transfòme epi voltije al rankontre Jezi nan lezèm menm jan avè yo, menm jan avèk tout lòt, menm jan avèk pastè Amèl, menm jan avèk tout lòt lidè yo, menm jan evanjelis yo, mwen kwè Tout moun k ap pale de Jezi, tout moun ki kwè nan Jezi, tout moun ki se kretyen, m pa la avè w de kretyen, m pa pale avè w de nenpòt moun, mwen pa ka di yo pa kretyen, men yon sèl bagay m konnen, yo pwale. Bon, sou pawòl ou, n ap tann yo dan lèzè. N ap raple w ke w ap swiv emisyon sa ki se Au regard de la Bible. Tout sa n ap gen pou n di l, n ap di l an fonksyon de ki sa Labib di. N ap obsève poz la. Pou w soti nan parès a stagnasyon, ou bezwen de bagay, yon kò ki gen enèji ak yon sistèm ki rapòte w lajan. Ebyen, se sa TLC reprezante pou mwen ak plizyè milye de moun atravè mond lan. Nou pa sèlman ofri w pi bon pwodui dezentoksikasyon ak nitrisyon sou mache a. Nou ofri w yon platfòm biznis ki pèmèt ou jenere revni an dola depi kote w ye a avèk Sèlman telefòn ki nan men w lan. Sante w se premye envestisman w. Libète w tou se pi gwo richès ou. Pa kite yon lòt jou pase pou w pran desizyon pou w chanje lavi w finansyèman. Pou plis enfòmasyon, kontakte nou nan 829 758 42 21. 829 758 42 21. Felito,
talè a nou tap pale de Legliz la ale. Dayè objektif la selon sa w te di m nan se pou evite ke legliz la patisipe nan peryòd de tribilasyon yo. Alò n di peryòd de tribilasyon yo pale de gen tribilasyon gen gran tribilasyon. Donk konbyen tan legliz la gen pou l fè kote mèt la al avè l la? Bon,
daprè Bib, legliz la pral fè sit, nèspa? Ok. E avè Jezi? Nou pa bezwen konn ki bò l pral ale. Nou pa bezwen konnen, sèlman l ale avè l. Nou pa bezwen konnen.
Sèlman l te di kote li ye a, se la nou va ye tou, oubyen kote plas li pral prepare yon plas. Alò kote l prepare plas la, e la nou pral.
Nou pa bezwen konnen.
kote nou ale. Ou di m nap gen yon peryòd setan avèk anlè a. Avèk yon peryòd setan.
Pandan peryòd setan sa, e latè kòman sa ap ye? Bon, Dave, pou latè, moun ki pa ale yo, menm mwen prale. M prale m pa konnen. Nou ka pale la, men m pa konn si w prale. Non, m sou wout deja.
M sou wout deja.
Jezi ta vini oubyen Jezi nou pral legliz la ta transfòme pou nou moute, nou pral rankontre Jezi nan dezyèm ranm se premye. Men ke sotopèt la ta sone wè avyon an, konnen se premye moun ki prale a. Donk, apre legliz fin anlve dev, ap gen anpil pwoblèm, manje dan, manje dan, ap gen de kriye, ap gen tribilasyon tankou yo di. Nan premye, apre legliz la fin anlve pou setan,

Men se pa levanjil de la gras Jezi te fè nou. Men nou pral gen yon levanjil ki pral preche ki se levanjil di wayòm. Kiyès kap vin preche levanjil sa? Bon, premye tan. Padon, si tout kretyen ale, kiyès kap vin preche levanjil sa? Ap gen, ap toujou gen legliz. k ap preche, k ap dirije, men sou men nou de gwo Temwen Jewova, de Batis, de Kòs, de Bat, ap gen anpil legliz. Men, ap gen kretyen tou, ap gen Krisyanis, ap gen Pwotestan. Non, non, non, non, non, panko. Ap gen relijyon. Menm jan an de, tout relijyon se Kris. Non, non.
Ap gen relijyon paske Kris ap vin chache legliz la. Ap vin chache legliz la. Legliz la pral leve pou l al jwenn li. Men, de.
Si legliz la anlve pou lal jwenn li. Paka gen kretyen sou tè a ankò. Ap gen.
La bib di se pa tout moun kap di senyè senyè ki pral nan syèl.
Enben yo pral nan lanfè. Men sou men nou gen yon legliz ki gen o mwen de 400 moun. Eske se tout moun ki pral transfòme? Ok men si tout pa transfòme sak pa transfòme yo yo la pou lanfè.
Yap kontinye preche levanjil. Yo pral preche levanjil di wayòm. Ok, ann avanse. Nap jwenn de pye oliv ki se de temwen Kris ap voye k ap vin preche levanjil di wayòm. Yo ap preche levanjil, yo ap di yo men sa k gen pou vini. Yo ap di fò moun yo prepare yo, gon bagay ki pral vini, fò moun yo asepte. sa yo pral di a. Yo pral fè yon pakèt mirak, eksetera. Yo pral fè lapli pa tonbe, dife ap soti nan syèl la tonbe, anpil bagay ki pral fè. Ya, la Bib pale ke nèg sa yo gen anpil pouvwa. E mwen avè w nou pap wè l, mwen menm m pap wè l mwen menm, m pap wè l. E ka m mouri pou Kris, lè w sot tanpèt la, mwen leve, m ale, oubyen mwen vivan. Mwen pa konnen sa k ap vin pou mwen mwen menm, men mwen prale kanmenm. Lè sa, sa se nan peryòd, premye peryòd tan. Tribilasyon an.
Ok.
Dezyèm nan, pral gen anpil bagay. Ponyèt pral koupe, men pral koupe, je pral pete. Èske ou panse Kris ki te vin mouri pou legliz la pral kite legliz la patisipe nan peryòd de tan sa yo? Ok.
La ankò, w ap jistifye ban mwen rezon ki fè legliz la oblije anlve. Wi.
M ap raple w ke w sou Bidjè Dev TV. Emisyon w ap swiv la la se Au regard de la Bible. Jodi an, n ap pale de anlèvman e retou de Kris. Kisa nou ta dwe ap ansenye legliz la jodi a. Felito, Pandan peryòd alò dezyèm pati a, paske nan premye pati a ou montre m pral genyen 2 temwen, bon ki biblik, paske n jwenn yo nan Apokalips chapitre 11. Gen moun ki di se Jan, gen moun ki di se Eli, Enòk, gen ki di se Moyiz, nou pa bezwen konnen. Bon sa li pa revyen de nou, m pa, sèlman labib di m. de temwen. Se sa k fè se au regard de la Bible. La Bible di de temwen, se pa nou k pral di kilès ki temwen yo. Ayè e pa nou k temwen an nou menm. Ann avanse. Donk, si pandan premye peryòd sa li te genyen kòm gran evènman prezans de de temwen, dezyèm peryòd la ou di m pral gen anpil difikilte ladan l. Se poutèt sa yo rele l gran tribilasyon an. Klè.
Ou pale m de ponyèt koupe, je pete.
Ponyèt, pye kraze ou byen pye koupe. Rache moun. Touye moun.
Tout bagay. Men,
kounye a, an n fon ti apwòch a sa k ap pase an Ayiti la. Nou genyen. Alix Didier Fils-Aimé ki monte gwoup gang ni tout la jounen kap lage drone, moun ap dekapite, eske eske m pa viv sa yo deja? Sa pa anyen Jeff, sa se bagay lòm ak lòm, sa se bagay lòm ak lòm, sa pa anyen devan sa kap vini an. Donk sa poko anyen paske legliz poko anlve Jeff, legliz poko anlve e sa poko anyen, sa se bagay ti bagay, bon nap pale de minis sa ki ap wap pale de li. oubyen prezidan pwovizwa sa, se pa li k mete tout bagay yo, li vin jwenn yo men l kontinye yo. Men, e apre legliz fin anlve, Jezi p ap vini vin jwenn Ayiti nan eta sa non. Ban m sou pa w non. Si Kris la vin jwenn Ayiti nan eta sa, èske w konnen gen yon 50 pousan kretyen toujou nan Ayiti?
Li tou sa? Bon, mwen mwen mete l konsa. Pase e nou menm ki plis plis sèvi Bondye, e nou menm ki plis gen plis legliz, e nou menm ki, ou konprann? Men, èske ou panse si Jezi ta vin retounen nan moman sa la, ta e pou nou ta transfòme, pou nou al rankontre Jezi nan lejè, èske ou panse gen di pou san oubyen sen pou san kretyen Ayiti ki t ap sove? Ou ta dwe yo ap chante, pwoblèm yo nan tèt yo wi. Pou tou sove de, fò gen lapè despri. Ok.
Fo lespri w an pè. Si m byen konprann, se yon pwofesi w ap bay la wi. Klè. Sa vle di Ayiti gen pou l bon anvan Jezi vini? Ayiti gen pou l bon anvan Jezi vini, pa lontan. Pokopokopokopoko. Ebyen, si Ayiti gen pou bon anvan Jezi vini, si m ta chita sou sa Jezi bay kòm siy ki pou di m men ki lè l pral vini, m ka kòmanse fè kè m kontan, Ayiti pral bon lòt ane paske Jezi. Lè disip yo te di misye, Men, di nou non, ki lè bagay sa yo va rive? Li te di, Lè n a wè tè tranble, lagè tout kote, men Donald Trump al pete lagè, li kraze Venezyela la, l foure men l, li pran prezidan, l ap kraze, li kraze Irak, li kraze Siri, li al frape Iran la, men kounye a l tonbe nan mande konkou. Lagè toupatou nan mond lan. Eske sa ta vle di. Non.
Sa se pa anyen de. Pou mwen menm sa se pa anyen. Sa se avètisman. Ou konprann? Mwen jis pa janm vini vin nan tout bri sa yo. Sa se avètisman. Men wè la Jezi pral vini. Li di sa, li di l ap vini menm nan tan Noye. Malgre nou y ap bati lach la, e menm jan levanjil, y ap preche, sa pa anyen. Èske nou konprann? Y ap fawouche nou, y ap di nou etan nou genyen, nou se Krisyanis, nou sesi, nou sela. Y ap fawouche nou. Men, lè Jezi ap vini, pap gen pil bri sa. W ap poze, w ap anpè. Pandan w ap pale de menm jan ak peryòd nou ye a. Nan jou pase yo la, gon sitwayen an Afrik. Ki fon lach.
Ki fè plizyè lach. Yo bat li anpil wi.
Yo bat li anpil Dave. Nan pran nou ke ou sou Bidye Dave TV. Emisyon ap swiv la se Regardez la Bible. E emi sa nap fè jodi a. Sijè nap pale jodi a la se anlèvman e retou. Kisa nou ta dwe ansenye legliz la. Felito. Ki evènman kle k ap make dezyèm peryòd tribilasyon an?
Bon, nou te fè yon ti rale sou sa. Premye peryòd la, apre Legliz fin anlve, n ap genyen de temwen yo. Dezyèm nan, se Mak de la bèt, sowa, krim, touye, koupe, manje, bon sa se avètisman an toujou ki pral finisman tan an. e ki remake e gran tribilasyon an pa lwen. Pase, si, de bon zo pawol, men sa m te reflechi mwen menm, eskize m wi, m reflechi si ap genyen, ap genyen moun yo ap koupe pye, koupe ponyèt, pete je, mwen kwè ap gen yon dezyèm sove. Sa w kwè nan sa? Ap gen yon dezyèm? Ap gen yon dezyèm sove, pase si m pa pran so may de la bèt la, eske m pap sove? Alò, labib pale de sove atravè lefe. Atravè lefe.
Men, e sa fè, ou konn poukisa m poze kesyon an anndan kesyon w poze m lan? Donk, gen anpil moun ki di konsa ke apre Jezi fin al fini, legliz fin al fini, e legliz al rankontre Jezi dan dezè a, pa p gen moun k ap sove ankò. Donk, e sa fè m poze kesyon sa. Paske, èske ou kwè nan sa ou di a? Avèk sa m ap di w la tou. E. Apre sa, l di l, Se poutèt sa Jezi pa kite gran tribilasyon pran Legliz sou latè. Mwen, pou mwen, se sa m ap di. Paske gran tribilasyon an pral di anpil, pral gen manje dan ladan l, pral gen pa alèz, pa kouye machin, pa al achte nan magazen, pa al achte nan makèt yo ankò. Kretyen pral moun sa yo levanjil di yo a m pral preche anndan kay. Jan nèg pa ka ret grangou.
Men yon sèl bagay map di yon nèg gen anpil moun kap di Jezi ap retounen kap lapriyè mwen map tou di sa tout fo kretyen yo tout moun ki konnen yo pa prale yo yo ap sèl machann pèpè machann rad Yo ap gen pil kay, paske tout kretyen ki prale yo, tout fanm yo, moun ki prale yo, wal pran, won sa mizwa, de sa ou pap razè ni anyen ditou. Ok de, se nan epok sa yo, m ta toujou di moun ki pa ale yo, ki pa transfome yo, yo met anpil manje lakay yo, pou fè peryode tan sa, paske pap fasil, pou sove a travè le fe.
Bagay yo genlè pap dous. Bon m gon dènye kesyon pou ou sou pati sa. Imajine ke ou, alò pa imajine paske ou di m ou prale. Wi m prale. Gade ou menm kounya ki anlè a. Kote y al avè w la. E pandan w anlè a, w ap gade yon seri de gwo lide ke w te konnen anba a. Epi yo gen yon ti tonton ki vin devan yo di w konn sa k pase, machin ou gen an ou pap ka woule l ankò si w pa pran mak bèt la. Ou anlè a, w ap gade nèg sa yo k ap lonje ponyèt dwat yo oubyen bay fwon yo pou yo mete mak bèt sou li. Gen bagay Bondye pa kite m wè depi. Ou konnen depi nou moute la gen bagay Bondye pap kite nou fè. E depi nou tou sò min ale tou, m ap rekonèt ou, w ap rekonèt mwen. Men gen bagay gen, gen akò oubyen alyans ke nou pap gen ankò. Chita pale, fè tripotay, pale anpil, pale de de nou pap nan youn ankò. Men gen bagay m pral di w tou, gen bagay m pa tap janm swete pou yon lidè pa transfòme pou l pa ale. Konnen ke sa bagay yo pral di. Gen legliz, Gen legliz Roland ki pral bat pastè yo, ki ap gentan touye pastè yo menm avan lè gran tribilasyon. Poutèt ki sa? De sa yo t ap preche yo, de sa yo t ap ba yo, de doktrin yo t ap fè yo suiv. Ok.
De mete rad wouj sou yo, pantalon nwa, sesi sela, fè yo nan rityèl yo pa t menm konnen menm. Ok, lè yo gade pou wè yo fè tout tan sou ban legliz, epi men sot tronpèt la sone yo pa ale, yo man kon bagay. Sa vle di yap pase pran pastè sa? Yap pa, gen, gen kap gentan pran anpil baton, anpil manchèt, anpil bagay, yo pap gentan wè gran tribilasyon non, yap gentan ale, yap gentan mouri frè m. Men non! Lanmò pa fasil tou nan lè sa non. Lanmò pa fasil men si yo wè yo pa ka mouri konnen y ap pran anpil baton. Anpil baton. E m ta swete frè m, frè pa m nan, zanmi m, pou ou menm, pitit ou, madanm ou, ansenye yo ke Jezi ap vin chache yo dan lè zè. Yo ap transfòme. Ansenye yo ke pa gen yon lòt Bondye ankò ke sa n ap sèvi a. Ok? Men m ap di yon bagay tou, menm jan avèk bèje a te di. Lanfè egzis, syèl egzis. E mezanmi map di ou anndan syèl la gen paradi.
Ok. Bon mwen kote map ye. Men frè m, levanjil nap preche jodi a, chonje m te di nou ankò, sa se levanjil di wayòm li ye. Poutèt ki sa? Jezi ap vini, lap vini a legliz. Bon legliz poko anlve. Kounye a n ap di konsa, N ap tann retou Jezi. N ap tounen pou retou a. N ap obsève poz la, e lè n tounen nou pral pale de retou w lan kounye a. Filto,
ban m li pou ou de vèsè. Ak Dèzapot, chapitre premye, vèsè 11 e vèsè 12.

de la colline apele mont des oliviers ki è prè de Jerizalèm a la distans den kilomèt anviwon. L ap retounen nan Jerizalèm. Kounye a la kesyon m nan se, aprè peryòd. setan sa ke legliz la fè avèl la se lè sa lap retounen wi donk kounya la lap retounen poul vin fè kisa e kot legliz la te al avèl la sak pase bon de sa son bèl kesyon e anvan sa m pral di yon pawòl fòm reponn yon de Avè mwen kontre avèk yon kretyen ki kwè nan Bondye. Mwen li misye Christianis. Bon, misye tèlman kwè nan Bondye, bon, sanble se li te youn nan disip Jezi Kris yo. Ok.
Donk, nou se yon disip tou. Ya. Ya, nou se disip Jezi Kris. Misye te temwen li menm.
Misye m pa sanble te moun non, sanble lè Jezi t ap desann li te la. Li te la. Ok. Sa vle di misye gèlè se yon ikane oubyen yon rèy ou konprann. Misye tèlman kwè, li di konsa, se nou menm ki pèp jwif la. Pa gen pèp jwif ankò, se nou menm ki pèp jwif la. Bon m te jis poze. An palan de ayisyen? Wi ayisyen. Ok.
Se nou menm ki pèp jwif la.
Se nou menm ki pèp jwif la apre sa Mwen di men kote Jerizalèm tou nèf la ap desann frè m? Sou tèt mòn Kanaran. Ka Dòval monchè, bò lakay la. Bò lakay mwen ka Dòval. Ok.
Donk, de, Jerizalèm tou nèf la ap desann. Kris ap vini renye sou latè a. L ap desann. Legliz la ak Jezi la. Ah, legliz la ap tounen ankò sou tè sa a? Legliz la ap tounen. Bon m di, e sa fè m di w konsa, pa gen de retou Jezi Kris, gen premyeman retou, premyeman. Jan Ayisyen renmen sove. Ou ta rive anlè sa a la. Nan ki tounen sou tè ou ye ankò? Nan sove nan syèl la. Menm jan avèk lè yo al jwe Ozetazini. Oh, a ou se.
Ou fin rive anlè a la, ou sonje sa ou te pran sou tè sa a. Sou latè, ou ta vle retounen ankò? Non, e Jezi va vin pou ou. Soti tan nan m pral pase.
Se sa fè m di w. Nan Ezayi, li te di gen yon moun ki pou vini, ki fin mouri pou vini etire peche lèzòm sou latè. Li pwale, l ap retounen. Ok? Men yo di w Jezi ap retounen, vin chache legliz, bagay, m pa kwè nan sa. Men m kwè, li ale, l ap retounen nan bèl laglwa li ak wayòm ni, Jerizalèm tou nèf la ap desann. Ak legliz. Se legliz ki pral gen aksè rantre soti. Anndan Jerizalèm tounèf la. Bon, ok. Dapre nou wè Izrayèl kounye a la, tèt yo cho, yo pati pou mòn nan, yo pati yo pran mòn pou yo, pran raje pou yo, nou pa konn si e ki sa yo al tann. Men, tou senpleman, nou konnen Jerizalèm tounèf la ap desann. Non, kouri y ap kouri kounye a se pou misil. Se pou misil y ap kouri? Pou misil. Ok. Y ap kouri pou misil. Donald Trump wi avèk Natanyahou k lage yo nan sa. Bon, ya, kounye a la m pral di w bon, èske Kris pral vini avèk lespri nou brize konsa de sa k ap pase? Pandan n ap pale de sa, pandan n ap pale de sa, ann fè ti apwòch sa. Lè Jezi t ap vin sou tè a, mond lan pa t ko eklere jan l eklere a. Jamè.
E malgre sa, nèg yo touye l. Bon kounya la si jezi ap vini ou kwè nèg sa yo pa ta lanse misil dèyè legliz la lèl fin moute?
Men pou jezi kris met lavi a bagay sa yo se yon ti bwat alimèt epi yon grenn alimèt ki pase pou wayòm kris la Bagay sa pa ka ebranle. M pral di w yon pawòl, lè Jezi pral vini nan Jerizalèm tou nèf la, Jerizalèm tou nèf la, l ap gentan elimine mechan sa yo. E sa l di. Ok. L ap kondane yo, lage yo nan letan dife a, lage yo nan tou fènwa a, kote yo pral manje dan, kote ki rele dezyèm lamò a. Anfwa, yo pral retabli. Ase yon dam zoudan. Ok. Men yon sèl bagay mwen poze tèt mwen kesyon, mwen te poze yon sèvitè kesyon sa, mwen men nan pil, mwen te di sèvitè, eske latè ap fin detwi, tout moun sou latè ap fin detwi? Li di wi, pap gen anyen deja, pap gen anyen ankò. Mwen di l non, ap gen, toujou ap gen moun k ap viv. Woulo papye jan te wè a. ki se latè ki vlope ki ale a, se movèz vi yo, sèvis idòl, dyab rasyal, youn pa vle wè lòt, moun pa vle wè moun, ou konprann, m pa ka antre nan jaden w si m grangou, ou pa ka antre lakay mwen si m pa la, ou pa ka manje avè m, kout lang sa yo, tout bagay sa yo pral fini. Èske w konprann?
Lè Jerizalèm tounen fè ba desann, Li di l pap janm fè nwi. Ou konprann? Pap gen solèy ankò. Kris la, Mèt lavi a, se solèy pou nou. Lè sa a, tout moun pral viv nan kò gloriye sou latè. Èske w konprann sa m vle di w la? Lè sa a, m ap toujou antre soti, w ap wè m. Men senpleman lè sa a, nèg yo pap gen gwo machin ankò. Ou konprann? Yo pa pran tèt pèp la pou yo gen gwo machin, pou yo vwayaje, pou yo mete kòb sou kanè, sou nan bank ankò, pou yo mete kòb sou pwent yo lè yo rive pou yo manje, bwè, ou konprann, bwè bouyon kabrit epi fè pèp la ap jene, yo pap gen bagay sa ankò. Èske w konprann sa m vle sot la? Men yon sèl bagay, mwen gen yon pè ke mwen renmen anpil anpil anpil ki se Amel Lafleur. Li kwè nan Bondye anpil. Li se yon òm de Dye. E m ap mande Bondye men ki Mbadagata m wè sou tè a, men nan Jerizalèm tou nèf la fò m wè l. Paske li pap gen yon ka espesyal. Jan nèg sa pale fò.
Non lè sa li pral poze l. Ou konn lè sa li pral jèn ankò. Ou konn nonm sa men lè senpleman li pap gen madanm. Yon moun tankou sa pa gen moun kap gen madanm kap fè pitit ankò men li pap gen legliz li pap gen moun sou kont li lap fonksyone lap lap fè yo konprann leve men anlè rele Jezi se yon moun tankou sa men kem pata wè sou latè men mwen konnen map wèl nan syèl la e map wèl nan Jerizalèm tou nèf la e mgen pastè Disma tou ke map wèl a e moun sa yo mwen renmen yo anpil ke map wè yo yon jou kanmenm nan vim se sa map priye Bondye bay jis mwen pale avèw an gwo de sa paske si nou tap pran tan pou nou pale de sa, nou te ka pran nenpòt 10, 15 jou nan pale de sa, ou konprann? An m pale avè w ango pou ka eseye konprann, bagay sa yo ap fini, pa p gen misil, pa p gen bonm, pa p gen bagay. Depi nan batay Magedon, bagay sa ap gen tan fin tire sou latè, paske se moun ki pral kont moun, moun al mouri, moun, de bagay sa. Li pap fasil non gran tribilasyon an. Li pap fasil.
E sa k pi rèd la gen moun ki pral kouri kache, pap gen anyen ki ka kache yo sou latè. Paske latè ap vin pa ka kenbe yo ankò. E li gen rapò pou l bay li menm. Li gen rapò pou l bay.
Wòch yo gen rapò pou bay, lame yo gen rapò pou bay. Tout moun yo te touye an esklav yo, tout lame a gen pou l bay tout. Paske gen moun yo te lage a chèn anba lame a, tout gen lame a ap remèt tout, ap vomi tout. Èske w konprann? Bon, gen bagay ke w pa t konn wè, petèt gran grann ou te yon kretyen, li genyen pou l anleve, ou gen pou w wè l. W ap wè l wi. Si yo te pale w de li, w ap wè l paske li di m ap wè Abraram, m pa t konn Abraram nan vivan. M ap wè tout. Nou pral fini emisyon an, men m ap poze w kesyon sa a, Si kantik la di gran ak piti n a wè yo, Eske admettons ke Kris la vini, anlèvman fèt, mwen ale, madanm mwen ale?
Wi. E li lè li ale al ba madanm ankò? Li pap janm madanm ou monchè. E kò sa k beze fanmi? Nan syèl la zanj yo pa bezwen madanm, yo pa bezwen, on zanj ou pral ye. E sa Jezi di. Li te di disip li yo konsa, te gen yon sèvitè ki te fè yon entèvansyon ak Jezi Kris, li te di konsa, Mèt, te gen yon fi, antou te gen yon mwen de senk ou sèt frè konsa. Chak yon frè mouri, lòt la pran pou madanm li. Chak yon frè mouri, lòt la pran pou madanm li. Se konsa se tan, lòt tan konsa li te, ansyen tan. Kounye a, si w ta mouri la, e gran frè mwen yo byen m se gran frè w, ou ta mouri la, m ta vle pran pitit ou yo pou m jere, m pa ka pran madanm ou. Men lontan. yon moun toujou kenbe men an pou pran swen fanmi an. Si gran frè a te gentan gen pitit, lòt gran frè a mouri, yon lòt pran madanm nan pou pran swen timoun yo. Ok? Donk, se konsa men nan syèl la pa gen bagay sa. Li di lè sa nou tout nou va anlve. nou pap lòm ankò, nou pap gen chè sa, n'ap vin nan yon kò gloriye, èske ou konprann? Lè sa se tankou zanj nou pral ye, sa ou fè madanm nan? Èske zanj fè pitit? Zanj pa fè pitit sèvitè. Sa son lòt sijè, n'a gentan pale. Medam, mesye, bonswa, nou byen kontan ke ou te la avèk nou, ou menm ki anba videyo a, m'ap kite kestyon sa pou ou. Kite repons lan pou mwen nan yon kòmantè e m'ap reponn ou aprè. Map byen renmen jwenn repons paw la map lil map li tout kòmantè yo si ou kwaze pastè ki te priye pou ou lè ou te chwazi konvèti a ou anlve li menm li pa anlve ou ta jwenn chans kwazel ki dènye pawòl ou tap dil. Feliton nou rive nan fen emisyon an wi. Si gon dènye mo se ki sa? Si gen yon dènye mo pou m di, mwen gen map di tout kretyen prepare nou pou retou kris la. Alò pou anlèvman oubyen retou kris? Pou anlèvman. Donk ou konnen nou gon bagay ke nou di, nou di retou kris la pase se li nou kenbe depi lontan. Devine ou ko konnen yon bagay ke m toujou di. M te toujou di sa tou. E menm sa m tap pale avèk pastè, pastè te di sa. M te di pastè konsa. Donk, gon bagay ke nou pa janm ka retire nan tèt nou. Lè nou di legliz, kanpe sou de pye w, leve men w ale. Sa se yon bagay nou pa kab janm retire. Tout efò nou fè nou pa kapab. Bon, mwen di nou, prepare nou pou retou, e pou anlèvman Kris la ankò. E pi pou n al rankontre Jezi dan lèzè. E pi pou nou retounen a Kris. Paske nou prale, nou pral rankontre Jezi nan dezè a, epi n ap retounen pou wayòm Kris la. E fè kè w kontan, paske w gen Jezi. E m ap di w sa, lanfè egzis, paradi egzise. Chwazi kote w prale. Fè atansyon. Ke Bondye beni nou.
Mèsi paske w te rete la, ou te kontinye swiv nou. N ap ba w randevou lòt semèn.